Jan n toujou di l, nou menm nou pa t moun ki te vin pase vakans Chili. Nou te moun ki te antre Chili pou n travay, bay fanmi nou èd. E sèl lakou Chili, depi yon jèn antre, avan twa mwa pou pi piti, majorite fanm ou sipoze konn chemen bank.

Pase gen bis chak maten ki konn ap pase chache moun sitou nan epòk sa a, nan epòk chalè a la. Gen bis chak maten k ap chache moun pou yo mennen nan travay. Èske w konprann? Men, si moun nan pa janm soti, moun nan sou parese oubyen tou moun nan pa fè kolòn, li pa fè zanmi, bon, sa yon lòt bagay. Se sa fè nou menm lè nou antre Chili, premye sa nou fè, nou chache reyini.

Premye travay m te jwenn nan chili se kolòn ki te fèm jwenn li. Bòs pepe baww. Ebyen nan sans la kounya la de sak rele kolòn nan. Kounya lè misye fin jwenn travay la pou mwen, lè Lele fin, Stanley fin jwenn travay la pou mwen, Pepe jwenn kay la pou mwen, kounya m vini. Sou premye mwa a sa m fè wi menm map fè bekay apre sa brale jwè sa avèk yon pakèt lòt moun ankò brale ak avèk yon pakèt lòt moun an byen konsa chili a ye chili a ye chili a ye konsa li ye se youn antre nan lòt paske si e pa konsa preske nan tout peyi etranje si youn pa antre nan lòt si youn pa eseye met tèt a lòt antanke ayisyen nou pap ka avanse lap difisil pou nou pou nou avanse.

Soup la pa ka pa bwè sou non nou. Non, soup la bwè. Li fò difisil.
Soup la bwè. Ki ki nou gen dwa bwè soup bò isit? Wi, nou menm nou gen dwa pa bwè l, men nou konnen koutim nan. E lè n rive Ayiti tou, an fanmi n ap bwè l wi. N ap bwè l, men isit li gen dwa pa enterese nou. Ou konn sa m vle di w, isit li gen dwa pa enterese nou. Gwo jou premye jou an, se manje anpil vyann, manje bannann fri, ou wè sa m vle di nou? Pil papa flita.
Wi, pil papa flita, epi bwè sèlvès, apre sa repoze. Sa gen travay demen si Dye ve, Baw travay sak pa gen travay kontinye bwè wè sam vle diw bagay konsa liye sa vle di lè w chili ou gon jan pou ye ou gon prensip ou sipoze met lakay ou kote w sòti kote w vle rive prensip la se sa liye toujou chonje fanmi w e toujou pran swen yo. E menm nan bagay kolòn nan map di nou an fòk nou chache fè kolòn nan travay yo tou paske mwen menm tou dènyèman m jwenn yon plak nan travay la yon sètifika Kòm meyè zanmi oubyen meyè kamarad yo nan travay la. Sa k fè sa? Se paske nan travay la yo tout zanmi, m fè blag, m fè blag avè yo chak jou. Bagay sa yo, m ap benyen nan yo. Lè yo ta di m yon bagay pou m fache, m fè pòz m pa konprann sa yo di m nan. Bagay konsa tou mwen menm tou m gen dwa ap ba yo bon kreyòl la tou. Yo pa konn sa m ap di yo a, men mwen mwen menm m satisfè. Èske w konprann? Mwen menm m satisfè.
Èske w konprann? E nan sans sa chache fè zanmi jiskaske e nan chache fè zanmi chache fè zanmi jis kounya m jwenn yon travay ki pi mye ki lè a pi bon pou mwen tou epi tou en kòb lan ti jan pi avanse tou. Alèz ou gen likid pase an ti kolòn nan e sa l ye kolòn nan kèlke swa kote w rive ye menn depi w rive yon kote premye sa w fè ou sipoze gade moun ki bò kote w kòman yo viv wè sa m vle di w èske moun sa yo ka kole bò kote l èske yo pa ka kole bò kote l. Epi apre sa ou chèche fè kolòn nan epi apre sa tout bagay tèt fèt. M pral di yon tèm ki vrèman fò la, men yon direktè ki aprann mwen, yon ansyen direktè ODVA. Misye di m nan lavi ou sipoze sou moun. Gen moun lè yo jwe yo sou moun yo konnen se gwo mo yo di w, men sou moun nan vle di ou eklere, ou sipoze eklere.

Ou pap ka konnen, ou pap ka fè. Ou pap rive aprann li. E m panse ke jounen jodi a la nou chak ki la a gen ti bagay pa nou nou pase sou li paske gen anpil moun ki te konprann e Chili e otreman. Men m panse jodi a la anpil moun wè ide a anpil moun e. Wè verite a.
Wè verite a ok. E m kapab di nou chak ki la a bon nou pase dè moman difisil e konsa tou nou pase dè moman e ki byen pou nou tankou antanke jodi a la nou antanke yon fanmi nou vin la nap reyini pou nou enjoy nou èske w konprann men sa pa di otan ke nou pat pase ti mati pa nou paske kèlkeswa moun ki rive nan peyi etranje kèlkeswa sou yon fòm ou yon lòt e wap jwenn dè moman difisil ok lè w fèk rive nan yon peyi etranje. Depi lè w vini fòk ou adapte w. Adaptasyon an pa fasil menm. A sistèm nan.
A sistèm nan. Yeah a sistèm nan. E sa l ye.
E grenn bagay ke m te kapab di tou. Paske yon moun k ap viv nan lavi l sipoze gen pasyans. Paske pasyans lan se yon bagay ki trè enpòtan a chak grenn moun k ap viv. Paske san pasyans gen kèk bagay ke ou p ap ka aprann e ou p ap ka rive fè tou. Ou p ap reyalize.
Enhen. E banm pwan egzanp sou tèt mwen, e m te nan yon travay, e patron travay la misye dèfwa misye relem fèm travay tout jou feriya yo, m dakò, paske ki poukisa? Jou feriya yo, nap veye jou konje yo. Egzakteman, premye bagay, m gentan konnen ke m kit peyi m Ayiti, m vin travay pa bò isit. M vin chache yon lavi ki miyò, e nan peyi chili, byenke mwen menm.

Paske kòm se nan de moman difisil. Paske ou konnen lavi fòk gen bagay, fòk gen sa. E mwen nan travay mwen, non sèlman ke m bay swe, m bay san tou. Paske m te gen yon dwèt mwen, bon, yon konpatriyòt mwen nan travay lan, misye te pouse yon pòt, pandan ke nou t ap, nou t ap pale, m arive pèdi dwèt lan, e dwèt lan, zong mwen tonbe, aksidan de travay.
Men nan lavi fò, chak sa t rive ou, pa dekouraje. Paske. Ou ka wè jodi an ke yon bagay rive w epi demen si Dye ve ou ka vin nan lòt pozisyon. Lè dwèt mwen potko frape a m te m te adjudante, bon lè zong mwen vin tonbe m vin frape, m fè de twa jou lakay mwen tounen m tounen maestro. Adjudante a tou paske m konnen gen anpil moun ki pa abitye a tèt nan. Adjudante a sa sifike travayè non.
Travayè. Travayè. Travayè. Premyèman m te èd, m t ap ede. Sanjolan tap ede bòs lan nan sa kel tap fè an bon kounya la misye gwo maestro non nan e gwo bòs nan nan bòs nan chili bay pèp la bò kreyòl la mwen tap pouse pouse blan yo pen sa vle di ke gon bagay kem vin chache e sa fè tout bagay ke wap fè fòk ou gen pasyans sanjoul avèk pasyans ke wap rive men finalman sa nou jwenn nan chili ke nou pa jwenn lakay nou. E si yo ba nou chans pou nou aprann, malgre n ap travay, n ap fè kòb la, men nou tou pwofite al aprann, sa se pi gwo bagay. Men Ayiti, ou konn gen plizyè plòm, ou etidye epi nan plizyè fakilte, ou gen plizyè plòm, epi pandan se tan ou pa ka jwenn travay. Men isi ou menm, Menm si w pa konn anyen nan bagay la, yo di w yo ba w travay, non sèlman w ap travay ou tou w ap aprann. Egzakteman. Èske w konprann? Sa pral depann de entèlijans ou. Si yo ba w travay la, ou entèlijan anpil, nan yon mwa ou ka vin bòs, nan yon mwa ou ka vin ap touche plis kòb. Men tou si entèlijans ou pa devlope tou, bagay sa yo, Konsa yap toujou kite w nan kad ou ye a men wap toujou travay. Men Ayiti pa yo pa ba nou chans sa a, yo pa ba nou chans sa a. Paske gen anpil jèn ki kite Ayiti k vin isit, yo chaje diplòm. Gen m gen yon patnè m ki doktè nan travay la men misye oblije travay. Misye oblije vin fè yon lòt travay paske diplòm li te gen Ayiti a pa valab youn e pito Ayiti pat ka jwenn travay ansanm avè l.
E anplis de sa tou, gon bagay ki lakay nou fòk nou admèt li, se ke konplèks la.
Sa an premye.
Gen anpil moun ki konplèks. Mwen kote m t ap travay, mwen menm se plonbri ke m fè. Kafeterya, e gen yon etidyan nan katriyèm ane enjenyè, misye vini l ap travay kòm ajoudan, kòm èd. Kòm travayè, kòm travayè. Ok. Lè fwaye nan mason yo vini. Nan mason.
E la pou nou ke ki etidyan m ta kapab di an Ayiti ki nan katriyèm ane ok jeni pou l pral di li pral nan mason Ayiti.
Non. Sa se premye bagay ki nan may. Yo ka vin èd paran wi.

Fò nou di sa, nou jis pote l yon konsèy pou tout jèn, sa vle di k ap aprann oubyen ki vle avanse an Ayiti. Konplèks sa fò w pa mete l lakay w. Ke se machin ou jwenn pou lave, lave l. Ou menm tou k ap gade jèn nan petèt ou wè li avanse, li ta dwe gen yon konesans, li pa ta dwe nan lave machin nan, pa imilye l. Okontrè ba l kouraj. Lè w ba l kouraj, ou ede l avanse. Paske yon etap li ye, yon pasaj, yon pase l ap pase nan sa. Dirèkteman. Paske konplèks sa, li koz nou tout soufri. Ou konn sa m vle di w? Sa vle di, li menm li pa p fè sa, ou menm tou ki al fè l la, li oblije imilye w. Kounye a la, li koz ou menm tou ou pa vle fè l. Se youn nan bagay tou ki koz peyi nou an oblije anpil nan nou k ap soufri. Paske nou vin yon ti jan konplèks, sa vle di travay sa, li pa nan nivo m, li pa nan may mwen. Non, fò n pa wè l konsa. Sa vle di, kèlkeswa travay li ye a depi ou fè l, se mwayen wap gen wap gen mwayen pou ede pitit ou demen si Dye vle, wap gen mwayen tou pou ede manman w ki t ap ede w avan. Sa vle di, vi an se konsa l ye. Nou nou pa vle okenn moun konplekse nan anyen. Sa vle di se avanse w bezwen avanse. Kisa w bezwen se mwayen posibilite. Se degaje w pou kreye mwayen posibilite a. Kèlkeswa travay la se fè l. Se sa ki reyalite a ok.
M panse ti videyo sa se jis pou nou te pale nou enpe de esperyans nou chak grenn ki te antre isit e pote kèk konsèy tou paske gen anpil moun ki panse bagay yo fasil. Gen anpil moun ki panse ke imedyatman ou kite lakay ou ou nan peyi etranje bagay yo fasil. Non, bagay yo pa fasil men se pasyans ok. Detèminasyon m panse ke wap kapab atenn kote ke ou espere rive a.
E se sa a m pa fè. Bon mwen menm pi gwo pwoblèm m gen nan Chile la, pi gwo pwoblèm m gen isit la, se ke imajine w jodi premye janvye fanmi m pa la, sèlman sa k ban m pwoblèm. Peyi an pa bò kote m, m pa ka wè fanmi m, m pa ka, e sèlman pwoblèm sa, men apre sa, gras a Dye tout bagay ok. Alò m panse pwoblèm sa a li bay tout jèn. E tout moun tou petèt ki te ka nan laj ou, k ap viv Chili, li bay tout moun pwoblèm paske ann di tikè a chè, anplis peyi a lwen. Sa vle di se li menm ki ka pi gwo pwoblèm paske kèlkeswa moun, ann di. Ou te ka al wè yo wi.
Men, pa egzanp, si w ap depanse mil dola pou w achte tikè de mil dola, se pa de mil dola w va gen paske w ap travay. Epa sakrifis la tou nan de tou mwa, twa mwa, bagay sa yo te ka sanble kòb la Wala se tikè a Men ou wè mil dola sa si w voye bay fanm ou l ap fon pakèt bagay Sa vle di gon pakèt fanmi k ap soufri Èske w konprann mwen Sa vle di gon pakèt fanmi k ap soufri Sa vle di mil dola sa ka bay on pakèt moun èd Pandan fèt sa On pakèt ti pitit
Ti moun pitit tou Lè lè bagay yo plis avanse epi ou ka al wè fanmi w men pou le moman la wap chache yon stabilite pou ou wap chache yon stabilite pou fanmi w tou. Dirèkteman. Sa vle di la ou oblije dèfwa moman an gendwa rive ou santi ou te ka fete a a san pou san men kanmenm ann di nou menm nou prann katreven kenz ou katreven dizuit pou san sa vle di de pou san se paske nou pa bò kote fanmi nou men si se pou alèz nou alèz pase nou ka bwè sa n vle Nou ka manje sa nou vle. Wi, nou mete rad nou vle tou, achte rad nou vle. Direkteman. Vle di, moman sa nou ka di, se legliz nou te ka ye, si nou te vle legliz, nou t ap legliz. Kèlkeswa nou te ka di, nou te ka nan anbyans nou, nou te ka fè l, men nou ka di jodi an nou chita lakay nou. Nou arive konsa an se paske nou te, nou te gen pasyans e detèminasyon tou. Paske, avan ke nou rive konsa, men gen yon etap ke nou pase. Direkteman. E pi gwo chans Bondye fè pou nou,

M panse se sa ki enpòtan pou chak jèn. Sa vle di toujou fè efò. Yo pap ka fè videyo a ranpli.
Konsèy mwen genyen, dènye konsèy mwen genyen pou lòt jèn parèy mwen yo Chili, se vre nap fè kòb la mesye, sa ka rive plezi vin antre devan nou, nou dejwe. Paske kòb la jan ou wèl la l bon, men konsa tou l ka dejwe w. Tankou nou menm nou chita lakay nou nap bwè ti byè nou la, nou relax. Men gen nèg, gen nan lari a l bwè l. Gen nèg tou. Se yo bwè pa kantite oubyen yo bwè gwo gwòg di. Apre sa menm deyò yo pa ka soti. Wi, sa vle di,
Tony sa l ap di, gen anpil nèg souvan ki itilize mo sa a, debarase boutèy, anbarase tèt yo. Sa vle di gen nèg lè l ap bwè, li bwè depase. Olye pou l ta bwè de ou twa petèt pou l satisfè tèt li, li bwè depase Kote, non sèlman li satisfè tèt li, li satisfè boutèy la, li satisfè moun k ap vann an, li satisfè yon pakèt bagay. Ou konn sa m vle di w? Men nou menm nou pa konsa. Petèt se tèt nou senpleman nou satisfè. Donk toujou n ap fè brèf. E dènye ti konsèy ou, dènye mo w? E deja Bladi militan an. Wi, pou m, pou m, pou m, pou m avanse paske m te bay pepi yon mosyon. Isit gen anpil dwòg. Jèn mwen parèy mwen yo isit gen anpil dwòg, gen anpil alkòl tou. Konn kote nou soti e konn kote nou vle ale. Pa bliye nou kite fanmi, sè, frè, zanmi Ayiti plis lòt moun toujou ke nou pa konnen men ki se Ayisyen parèy nou, nou te ka bay sipò nou, nou te ka ede nou yon fason. Pa kite dwòg pote nou ale, pa kite alkòl pote nou ale. Jis panse ak avni nou, jis konn kote nou soti. E nou konn kote nou prale ok. Dja e bonswa sa dènye mesaj ou konsèy ou pou moun kap gade video sa. Sa ke map di map di ke ke tout ayisyen ann eseye met tèt nou ann eseye met tèt nou ansanm menm ke pwoblèm peyi nou Paske nou te sot pase, mwen di anpil ayisyen sot pase, sot pase anpil, e kòm si m ta di yon sòt de mati, pa vre? Omwen de 2 mwa ou 3 mwa pwoblèm. De twou, de twoublaj. Politik. San di nou pa rapò de politik peyi an. Men ke nou la, Bondye kenbe lavi nou, men ke gen anpil ki tonbe, gen ki mouri tou. E m ap mande ke nou mete tèt, mete tèt nou ansanm, paske devlopman vrèman enpòtan, men. Premye bagay lan se nou se nou se nan nou menm pou nou fèl ann eseye kolabore met tèt nou ansanm pou nou travay antre nou paske bò isi an se konsa kel fèt sa m di w la paske bò isi nan peyi chili m mèt di w gen tè anpil tèt ansanm menm ke leta vrèman envesti ti kras men wap wè gen anpil tèt ansanm e sa fè wap wè peyi an ti ap ti kras mache e ke li pou chilyen yo chilyèn yo li nan. Yn avantaj yo se se konsa ke nap mande pou ayiti ta ye nap eseye fèl konsa tou mèsi. Nya e bon spirit dènye mo ou. Bon mwen dènye mo m jan Vladimir di l nap pote konsèy pou tout jèn sa vle di ou chili konn kote w sòti konn kote w vle rive sa vle di an di ou sòti nan yon fanmi ki ba ou menm ou vle rive yon kote ki pi wo sa vle di si papa w petèt te fè efò Li ka antre w Chili, ou menm bat pou fè efò pitit ou an pou antre l nan yon pi gwo peyi, oubyen yon kote k pi lwen. Manman pitit ou tou, si w te ka fè frè w, sè w. Dirèkteman, sa vle di travèse se sa ki enpòtan. Pou se ki.
Kouzin ou, brak sa ou se. Dirèkteman. An n di, e kote Ayiti sòti la, pandan yon mwa oubyen de mwa kriz, E chili li menm li te pran kriz la tou men kriz la li menm m pa kwè kriz la deranje okenn ayisyen kap viv nan peyi a paske kriz la fini travay kontinye sa vle di nap mande tout jèn pran konsyans de tèt nou nou menm ki chili kèlkeswa peyi ou ye toujou panse avèk fanmi w paske fanmi an depi ke w vwayaje fanmi an gen espwa sou ou ou menm tou toujou fè efò espwa yo gen sou ou a pou w montre yo enpòtans ou sa vle di mwen menm se konsèy sa map pote pou tout jèn. Ok nap kenbe la nou pap moli jis ann travay pou yon avansman kèlke swa jèn nan ok. Da, mèsi mesye. E m panse se te enpòtan e mwen menm konsèy pa m se ke antanke ayisyen an nou an nou mete yon kapasite lakay nou pou nou aprann konnen ke lè nou jwenn yon opòtinite pou nou sezi opòtinite ke nou jwenn nan. E isit w ap travay men w jwenn yon pakèt opòtinite Li se ke depi w ka aprann yon bagay se aprann li piti kou kou gran ok e m panse l ap itil ou paske bò isi a ou gon yon pakèt bagay ke w ka aprann e chak grenn jèn e sa w ka aprann nan se sezi lokazyon pou aprann li e m panse demen si Dye vle la kapab itil ou fò, mesi. E kòm denyè mo m tou, kèlkeswa jèn ki kèlkeswa jèn ki chili, depi w depi w gen konprann poukisa w te pati, ou pa fouti tounen Ayiti jan w te ye, ok? Kèlkeswa kèlkeswa jèn ki chili, w ap